Salitasyon a tout moun! Nan videyo sa a, m ap pale de kesyon sa a, Poukisa peyi Dayiti bezwen yon dezyèm liberatè? Si mwen pale de dezyèm liberatè, sè ke Ayiti genyen yon premye liberatè wi. Moun ki byen konnen istwa Dayiti, nou konnen Ayiti se yon ansyèn koloni. Ayiti te koloni peyi Lafrans. Son peyi ki te genyen esklavaj. Kote lafrans te pratike esklavaj. Menm jan yo te fèl nan anpil lòt peyi. Ebyen son revolisyon ki te fèt. Ki fè ayiti te sòti anba esklavaj la. Premye janvye 1804, Ayiti pwoklame endepandans li. Ebyen, revolisyon sa a ki te fèt, ki te abouti a endepandans Dayiti premye janvye 1804, ebyen revolisyon sa a, se Jan Jak Desalin ki te nan tèt revolisyon an. Ebyen, se Jan Jak Desalin ki se premye liberatè peyi Dayiti. Malerezman, mwens ke 3 zan apre endepandans Dayiti, 17 oktòb 1806, yo moute yon konplo, yo asasine Jean-Jacques Dessalines, liberatè peyi Dayiti. Ebyen asasina Jean Jacques Dessalines te vin koz bèl pwojè, gran pwojè Dessalines te genyen pou peyi Dayiti, pwojè a pa reyalize, pwojè a kanpe. Ki bèl pwojè, ki gran pwojè Jean Jacques Dessalines liberatè a te genyen pou peyi Dayiti. Desalin te gen kòm pwojè pou byen peyi Dayiti, richès peyi Dayiti te distribye, te pataje yon fason ekitab. Sa vle di, kèlkeswa kote yon Ayisyen t ap viv andedan peyi a, nan kèlkeswa ti kwen w t ap viv anndan peyi a, se pou te genyen opòtinite, posiblite pou te benefisye ekitableman nan richès, nan byen peyi a. Daprè Desalin, daprè politik Desalin, li pa t kesyon pou byen peyi Dayiti, richès peyi Dayiti, te nan men yon ti gwoup, te nan men yon minorite. Menm jan nou wè, sa fèt depi yo depi yo fin asasine Desalin 17 oktòb 1806 rive jous jodi a nou nan 2025. E moun ki te fè konplo ki asasine Desalin yo, yo fè yon lòt politik. Yon politik ki nètman kontrè a politik Desalin te gen nan tèt li a. Asasen yo, yo dirije peyi a yon fason kote tout richès peyi a, tout byen peyi a nan men yon ti gwoup, yon minorite. E moun k ap konstate sitiyasyon peyi Dayiti vre, nou wè depi 17 oktòb 1806 rive jou jodi a, malgre pèp ayisyen goumen, li fè efò, li fè lit, ebyen kondisyon vi l pa janm chanje, pa janm amelyore. Pi fò richès peyi a nan men yon ti gwoup, yon minorite. Okontrè, ebyen avèk letan, sitiyasyon an li vin pli difisil, li vin pli difisil, li vin pi grav. Paske si nou ta. retounen dan le tan, n ap jwenn gen yon lè, ebyen ekonomi peyi a li pa t mal konsa. Gon lè yon moun te bezwen 5 goud pou te gen yon dola ameriken. E lè sa a dola a pa t ra, pa t gen afè vann dola. Men sitiyasyon ekonomik peyi a. Vin tèlman difisil, vin tèlman grav. Nou sonje nan dènye ane k sot pase yo, gon moman on moun te bezwen plis ke 150 goud pou te kapab gen on dola ameriken. Koulye a kote nap pale a, ou bezwen 130 goud avèk yon ti bagay sou li pou gon dola ameriken. M rapòte fè sa a pou montre Kòman? Sitiyasyon ekonomik peyi a se agrave li agrave. E donk sitiyasyon sa a se youn nan koz ki fè Ayiti pa janm gen lapè ladan l. Paske yon peyi kote pifò richès peyi a nan men yon ti gwoup, nan men yon minorite. Kote byen ke mas pèp la, majorite pèp la fè efò, yo fè lit, kondisyon vi yo pa chanje, kondisyon vi yo pa amelyore, okontrè sa vin pi mal, enbyen yon peyi konsa pap gen lapè ladan l. Donk youn nan kondisyon pou yon peyi gen lapè ebyen il fo ke richès peyi a, byen peyi a li distribye, li pataje avèk ekite. Fò chak pitit peyi a, fò chak manm nan popilasyon an gen opòtinite, gen posiblite pou l ka manje, pou l kapab mete rad, pou l kapab jwenn yon bon kay pou l dòmi, pou l kapab jwenn mwayen ekonomik pou l met pitit li lekòl, si l malad, pou l gen mwayen ekonomik pou l al lopital. Fò l jwenn bòn wout pou l vwayaje, pou l deplase, fò l jwenn elektrisite. Fòl gen yon bon sistèm edikatif pou pitit li kapab jwenn yon bòn edikasyon, yon bòn fòmasyon akademik. Avèk anpil lòt bagay ankò ki nesesè pou yon moun kapab mennen yon vi nòmal. Ebyen majorite popilasyon ayisyèn nan, majorite pèp ayisyen an, li prive de bagay sa yo, li pa jwenn bagay sa yo. E on moun ki gen bon sans, ki dakò avèk laverite, ebyen l ap dakò ke fason peyi Dayiti ap dirije a, ebyen peyi Dayiti dirije menm jan avèk yon koloni. N ap raple kòman yon koloni dirije. Ebyen, moun ki fè istwa, nou konnen yon koloni se yon teritwa yon lòt peyi okipe. Peyi ki okipe koloni an, li rele metwopòl. Ebyen, tout gran desizyon, tout desizyon politik ki pou pran nan tèritwa kolonize a, nan koloni an, se metwopòl la ki pou pran yo. E moun k ap dirije koloni an, responsab, otorite, ebyen se metwopòl la ki pou chwazi yo, li k pou nome yo. E kèlkeswa desizyon dirijan ki nan koloni a ap pran, fò yo kontakte responsab ki nan metwopòl la pou yo konnen èske metwopòl la dakò avèk desizyon k ap pran nan koloni a. Ebyen, Daprè tout sa yo di sou politik k ap fèt anndan peyi Dayiti, ebyen yo toujou di gen gran desizyon dirijan, otorite, responsab peyi Dayiti ap pran, yo pa ka pran desizyon yo san yo pa kontakte. lòt chèf nan peyi etranje. E si responsab, dirijan, otorite peyi Dayiti ap pran yon desizyon, ebyen chèf nan peyi etranje pa dakò, ebyen responsab peyi Dayiti yo oblije kanpe sou desizyon an, daprè tout sa ki konn ap di. E m ap pran plizyè ka. N ap pran ka eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi Dayiti nan ane 2010, kote dapre rezilta Konsèy Elektoral la te jwenn, se te kandida Madam Mirlande Hyppolite Manigat avèk sitwayen Gide Celestin ki te dwe ale nan dezyèm tou. Men, daprè sa a yo di, chèf nan peyi etranje te rele responsab ayisyen yo, yo di yo yo pa dakò pou se 2 kandida sa yo ki pou ale nan dezyèm tou. Kandida ki dwe ale nan dezyèm tou, selon chèf nan peyi etranje yo, se Madam Mirlande Hyppolite Maniga avèk Michel Joseph Martelly. E René Préval ki te prezidan Ayiti lè sa a, li t ap fè retisans, li pa t dakò Ebyen chèf nan peyi etranje yo te dil ke sil pa dakò se madam Mirlande Hyppolite Maniga avèk Michel Joseph Martelly ki pou ale nan dezyèm tou, yap pran sanksyon kont peyi Dayiti. e prezidan René Préval te aksepte li te dakò pou se 2 kandida sa yo ki ale nan dezyèm tou, Madam Mirlande Hyppolite Maniga avèk Michel Joseph Martelly. Tout moun konnen kòman rezilta a te sòti, se Joseph Michel Martelly ki te eli prezidan. E M pa p rantre nan kesyon pou m ta di Joseph Michel Martelly pa t dirije peyi a byen, li pa t yon bon prezidan. Non. Se pa pou sa m vin avèk pwen an. Mwen vin avèk pwen an pou m montre sa pa t dwe fèt konsa. E peyi etranje pa t dwe pase otorite ayisyèn yo lòd pou yo te ap dikte yo, pou yo di yo ki kandida yo vle, ki kandida ki pou ale nan dezyèm tou. Sa a se bagay pou yo fè nan yon tèritwa ki koloni, se bagay ki te konn fèt lontan nan koloni, kote metwopòl la, li pase lòd, epi gouvènè ki nan koloni an oblije obeyi a lòd metwopòl la pase. Se sa k fè m vin avèk pwen an. Sa vle di, Leta ayisyen pa t dwe dakò pou se Michel Martelly ki te pou ale nan dezyèm tou. Se Madam Mirlande Hyppolite Maniga avèk Jude Celestin ki te dwe ale nan dezyèm tou paske se sa rezilta premye tou a te vle. E lòt pwen m kapab pran, se konsènan destriksyon ras kochon kreyòl ki te gen nan peyi Dayiti. Moun ki fè istwa, yo konnen nan ane 1978, peyi etranje te mande Leta ayisyen pou te detui ras kochon ki te genyen nan peyi a lè sa a. Yo te rele kochon kreyòl. Ebyen leta ayisyen l te obeyi, l te aksepte detui kochon sa yo, kwak yo te bay mèt kochon yo yon ti dedomajman. Men leta ayisyen te aksepte detui ras kochon ki te genyen nan peyi a yo te rele kochon kreyòl. Yo te achte nan men peyi etranje yon lòt ras kochon. E tout moun vin aprann koz yo te bay ki fè yo te egzije leta ayisyen detui kochon kreyòl yo pou yo te ranplase l pa yon lòt ras kochon, ebyen koz yo te bay la se pa t koz la ditou. Se te pou yo te kapab vann Ayiti yon lòt ras kochon. E se sa k fè yo te egzije leta ayisyen pou te detui ras kochon kreyòl ki te gen nan peyi a. Yon ras kochon ki te byen adapte a peyi a, ki pa t bay pwoblèm. Elvaj kochon sa a, li pa t difisil pou t fèt. Ebyen, desizyon sa a, se te yon katastwòf, se te yon dezas li te ye pou ekonomi peyi a. Paske, yon bòn pati nan ekonomi Peyizan yo, se sou elvaj kochon kreyòl la l te chita. Depi lè Leta ayisyen fin detui ras kochon kreyòl la, ebyen peyizan an, mwayen ekonomik li te genyen pou l fè fas a bezwen, ebyen mwayen ekonomik sa a, li vin pèdi l. E La ankò, se bagay ki konn fèt nan koloni. On moun pa kapab dirijan yon peyi, otorite yon peyi, pou otorite nan peyi etranje pase w lòd pou w obeyi avèk lòd la, e lòd la li pa nan avantaj pèp ou, li pa nan avantaj peyi w. Sa se bagay ki te konn fèt nan epòk kolonyal, nan tan lakoloni. Se tèritwa kolonize ki dwe obeyi avèk lòd metwopòl. Men yon peyi ki souvren, ki endepandan, yon peyi ki batay, ki pran endepandans li avèk lèzam, li pa gen dwa ap pran dikte, ap pran lòd nan men peyi etranje. E lòt pwen ankò nou kapab mansyone pou montre Ayiti ap dirije kou on koloni, nou te genyen izin ki te konn fè suk nan peyi a. Nou te gen ASCO nan depatman Lwès. te gon izin Leyogàn, te gon izin Okay, te gen youn Okap. Nou te gen 4 izin ki t ap fè sik. Ebyen, yo di, chèf nan peyi etranje fè presyon sou Leta Ayisyen, mande Leta Ayisyen, Leta Ayisyen fèmen izin yo. Alò ke non sèlman nou te pwodui ase de sik pou pèp ayisyen te jwenn pou l te konsome, men nou te gen suk pou nou te vann a peyi etranje. Nou te genyen tou izin ki te konn fabrike fè, asyeri Dayiti, fè pou nou fè konstriksyon. Te gen siman Dayiti ki te konn fabrike siman pou nou fè konstriksyon. Te gen minotri ki te konn fabrike farin. Ebyen tout izin sa yo peyi etranje mande leta ayisyen pou fèmen yo, leta ayisyen fèmen yo. Te genyen magazen de leta tou ki te yon gwo soutyen ekonomik pou peyi a, ebyen peyi etranje, otorite nan peyi etranje fè presyon sou leta ayisyen leta ayisyen fèmen magazen leta e se youn nan koz ki fè ekonomi peyi a li vin bese anpil jan l bese a e paske Lòske yon peyi li pa pwodui, majorite bagay peyi a sèvi se nan men peyi etranje l achte yo, ebyen se pa yon avantaj li ye sou le plan ekonomik. Okontrè, s on dezavantaj, s on defèt li ye sou le plan ekonomik. Donk, difèke nou pa pwodui, ebyen se sa k fè Ebyen ekonomi nou li vin tonbe non eta mizerab janl ye koulye a. Donk e nan sitiyasyon sa ebyen peyi dayiti bezwen de dirijan ki gen menm karaktè, menm pèsonalite avèk Desalin. Ki pa t pè etranje. Ki pa t ap pran lòd nan men etranje. Ki ki dwa on chèf nan peyi etranje ta genyen pou ta ap pase Desalin lòd pou ta di Desalin fè sesi, fè sela. Pa fè sesi, pa fè sela. Non. Yon chèf nan peyi etranje ou pa tap oze pase Dessalines lòd. Ebyen otorite nou gen an Ayiti jodi a, ebyen yo konpòte yo kòm dè gouvènè. Sa vle di gouvènè moun ki plase nan yon koloni kote chèf ki nan metwopòl la ap pase lòd, ap ba l dikte. Ayiti, jan otorite nou yo, responsab nou yo, yo konpòte yo, yo montre Ayiti sanble anpil a yon koloni paske y ap pran dikte, y ap pran lòd nan men chèf nan peyi etranje. Avan yo pran yon grann desizyon, se pou yo kontakte chèf nan peyi etranje, se pou yo kontakte diplomat Si chèf nan peyi etranje a pa dakò, si diplomat etranje a pa dakò, ebyen yo p ap pran desizyon an. E nan kòmansman videyo a mwen te poze kesyon m te mande, poukisa peyi Dayiti bezwen yon dezyèm liberatè. Mwen te eksplike, piske mwen pale de yon dezyèm liberatè, te gen yon premye liberatè. Mwen te di kiyès ki te premye liberatè a, se Jean Jacques Dessalines, e m te bay anpil esplikasyon. Donk, jan sitiyasyon peyi Dayiti ye Jodiya, daprè tout analiz mwen sot fè la yo, ebyen nesesèman Ayiti bezwen yon dezyèm liberatè. Li bezwen yon moun oubyen de moun. Ayiti bezwen de zotorite, de dirijan, de responsab ki gen menm pèsonalite a Desalin, ki gen menm karaktè a Desalin, ki gen menm mantalite a Desalin, ki pa p obeyi, ki pa p pran lòd nan men chèf peyi etranje, nan men chèf peyi etranje, nan men diplomat peyi etranje. Nou bezwen otorite, dirijan responsab. k ap pran desizyon ki an favè peyi a, desizyon k ap pèmèt peyi a devlope, pwogrese, pwospere, desizyon ki an favè pèp la, ki an favè nasyon an. Menm si peyi etranje a pa dakò, menm si diplomat la pa dakò, afè ki gade l, si l pa dakò, l aprann jan l vle. Men yon otorite, yon dirijan, yon responsab, fò w genyen karaktè, fò w gen pèsonalite pou w kapab gade lòt otorite a anfas, pou w gade l nan zye, pou w di non, non, non, ou p ap pran lòd, ou p ap pran dikte. Se sa ki anfavè peyi w, ki anfavè pèp ou, Se li menm wap fè pou byen peyi w, pou devlopman peyi w, pou pwogrè peyi w, pou pwosperite peyi w. Videyo sa a moun ki pral koute l map renmen swa pou yo ekri mwen oubyen pou yo poze m kesyon.

Orevwa na wè nan yon pwochèn video.